Kijan mesye yo dwe fè madanm yo vini lè yap fè bagay ansanm avèk li? Donk m konnen anpil gason yo plis sousye de tèt pa yo depi yo nèk vini donk yo fin vini yo pa konn doulè medam yo non li pa dwe konsa ebyen kisa w bezwen konnen pou kapab fè madanm ou vini avan donk lè ke w pral fè bagay avèk madanm ou konnen w bezwen pral byen pran san w pou fè l vini Premye bagay nou bezwen fè mesye yo pou mwen se fizik la. Nou bezwen men nou paske nou pral itilize men nou, nou bezwen pou men nou pou nou kapab fè l sou. Si tout fwa monte rèd li gen zanpout, ebyen kòmanse chèche aranje w pou kapab byen foubi men sa, si w prale nan stidyo pou kapab byen poli l, ebyen pou men an kapab swa pou l kapab dous paske w pral gen bezwen l. Dezyèm bagay wap gen bezwen, wap gen bezwen yon ti lwil. Ou konn poukisa pou fèl? Pou kapab fè yon bon masaj. Lè ke ou fin pran lwil sa, epi kounye an la ou gen pou bezwen pou pran yon bon beny pou fè fi a pran yon bon beny. Se pa sèlman nèk vini ou pral monte sou li tankou yon poul pou nèk kouri desann, nan. Ou gen bezwen pou kapab depi si w te al travay depi nan maten ou vini, depi lè w vini an ou achte yon ti kado pot pou cheri a, Ou kòmanse chouchoute l, ou kòmanse pale nan zòrèy li, epi kounya aswè l fin pran yon bon beny, ebyen kounya nou pral kòmanse jwèt la. Pou kòmanse jwèt la, fè lanmou, kisa l gen, li gen plizyè etap, se tankou yon echèl. Gen anpil gason ki panse. Fè lanmou, fòk presizeman pou yo fè bagay avèk fi an pou l kapab vini. Donk li pa fòseman sa. Ou kapab fè lanmou ansanm avèk madanm ou, ou fè l vini san ke ou pa fè bagay ansanm avè l. Pa bliye m di se yon echèl. Pa kòmanse nan 1 pou al ni nan 3 pou al ni nan 4. Lè ke w pran fi sa cheri. Ou mete l sou kabann ou beswa l te kanpe kèlkonk nou kòmanse ou kòmanse karese l. Pa bliye se echèl m di w ap kòmanse depi nan tèt li pou bay ti masaj, pou desann, pou vini nan zye l, nan zòrèy li pou w ap bo l, pou w ap chouchoute nan zòrèy li, pou w ap pale, pou w ap di l kòman ou pral fè l santi l, pou w ap di l kòman ke ou pral fè l ateri woo. Gade w ap desann pou ale bò kou l pou w ap souse l tankou yon sirèt. tankou yon bebe k ap souse yon bibwon. E menm lòske fi sa a ta vle pran men w pou l desann pi ba, w ap di, Non cheri, m p ap desann pi ba paske fòk mwen swiv etap echèl la. Ou kòmanse desann. Si fi sa a li te genyen yon soutyen oubyen kilòt sou li, gade w kòmanse desann manch soutyen sa a, ou kòmanse souse tout epòl li, Pou fè koka. Donk paske fi an li menm, li renmen lè ke wap souse tout kò l, li renmen lè ke li santi l woo gade li bliye tout fatig ke l te genyen. Wap kontinye pou desann, apre ke w fin souse tout bò kou l, tout epol li, kounye a wap desann pou ale nan tete l. Lè w fin rive nan tete l gade wè s la, ou dwe pran yon bon poz. Paske Gon bagay, yon travay spesyal ke w pral fè la. Ou rive nan yon zòn kote ke gade fòk ou fè anpil atansyon paske la li frajil. Ebyen ou kòmanse byen karese fi sa, ou karese tout tete l, ou souse l, epi la kounye a ou rale ti lwil ou. Ayayay gade w kòmanse pase nan vant lan rive jis nan kwis pou rive jis nan pwent zòtèy li pou wap pase lwil sa pou wap fè masaj pa bliye m di w si men an rèd fòk ou degaje w pou fè on jan pou men an li menm li kapab soup paske travay sa w pral fè a la fòk ou fè l depale fòk ou fè li santi l ap viv moman sa fòk ou fè li santi l ap jwi pandan moman sa wap fè lanmou ansanm avè l. Donk mesye yo silvouplè ann pa nèk sèlman vini poun moute sou fi a vip pip epi nou lage men fòk nou byen pran san nou poun kapab konnen sa nap fè a sot depi nan tèt pou desann rive jis nan zòtèy pye fi an ebyen pou nou kapab fèl vini anpil dèfwa gen anpil gason jan kem konn sot di an ki panse ke si yo pa fè bagay avèk fi a l pap vini nan. Kisa w bezwen konnen? Se jan ke m sot di nan sòti nan echèl nan lanmou an, ou byen pran san w pou fè lanmou avèk fi a, ou sòti depi nan tèt li pou rive jis nan talon pye l nan zòtèy pye l, m garanti w fi sa menm lòske w pat fè bagay ansanm avèk madanm ou, m garanti w ke l ap vini e l ap byen vini. Donk mesye yo, pran men nou. Sispann fè pou fi yo ap di ke nou nèk vini nou fè 1 2 pap padap. Donk pran san nou pou nou byen karese madanm nou paske bagay lan se pou ou li ye. Ou pa ka ap kouri, ou pa ka ap fè l avèk vitès paske pran san ou. Depi ke manje ou se pou ou li ye, ou gen le tan pou manje l. Ebyen byen karese madanm nou pou n kapab fè l byen jwi lanmou sa a epi m garanti w w ap fè l vini.